Medam mesye bonswa e jan nou te anonse l a travè rezo sosyo yo donk se ribrik ke ou tap tann nan ki antre lakay ou ki se alo jenès alo jenès se yon ribrik pou la jenès ki gen pou Obligasyon e kòm objektif, prezante yon jèn, yon jèn ki gen yon talan e ki ap devlope, ke sosyete a malerezman pafwa pa eseye ankadre li. Nou menm n ap mache nan tout ti kwen ki gen nan peyi a pou nou arive dekouvri talan jèn Ayiti yo. Men nou menm nan Allo Jeunesse nou pa janm pa di non moun nou pral prezante a se li menm ki pral pale. Men il semble bien aujourd'hui nous allons parler de la peinture. Donk nou gen yon jèn ki pral pale nou de art, de peinture. Donk a tout à l'heure.
di kado depi lè ou te fèm pa de ide a sa te vreman vreman rive sou mwen donk pou moun ki pa konnen m non an se Leyis Jeff epi se non atis la tou Leyis Jeff se vrè non m donk sa vreman fèm plezi bon m panse talè konsa nou pral aprann plis de mwen dakò mèsi. Ok se jan atis la di nou non li se Leyis Jeff donk Jeff m abitye wè yon seri de tablo ke w fè deja. Donk ki si ki vrèman waw e bèl donk ki jan w fè kòmanse nan domèn ki rele penti an e a ki laj? M pi byen di w sa tèlman kòmanse a yon laj kòmsi m pa ka ba w laj la fiks men m kapab di w depi lè m kòmanse byen konprann vrèman m ap kreyone donk sa vin mennen aprè kèlke ane tou sa epi m kòmanse ap evolye men a chak fwa te gen yon epòk moun la ka mèt te konn ap di m yo pa dakò sa pou mwen tou sa. Men lefètke m gen amou pou li, m te toujou kenbe l, toujou pratike l epi avèk letan epi m ap kòmanse evolye kòmsi m kòmanse ap avanse nan domèn nan epi sa vin rete kòmsi toujou nan mwen, m toujou pratike l nèt ale. Ok, ok. Men kilè w dekouvri amou sa lakay ou? M kapab di yo, e, m dekouvri amou sa depi lè m nan kindè. W ap kòmanse ap desine? Desine, tou sa. Tou sa, tou sa, ok. Men enspirasyon an pa t vini de mwen egzakteman. Men m te nan yon lekòl ki te bay sa priyorite. Pwofesè te toujou ap fè nou desine tou sa. Men alepòk te gen yon demwazèl ki te rele Evlin. Li te vrèman fò. Dèfè ki m wè l ap desine tou sa bon m te vle m te vle depase l. M vin kòmanse kreyone tou sa. O de twa tan m kòmanse ap evolye epi kèlke ane pita lè m vin kwaze avèk Evlin, lè m ap pale avè l de domèn nan tou sa bon li toujou ret nan menm nivo a epi mwen menm m toujou avanse m toujou kenbe la. Ou di fòk ou depase l.

Pa yon bon moun. M kapab di klè ke m se Betsyèn. Betsyèn, ok, ok, ok. Men pafwa, e, jan w t ap pale a, deja de kòmansman ou di m pa yon pat asepte. Donk, nou konnen pa an Ayiti, donk tout rèv yo se wè e pitit yo apre etid klasik yo se e oryante yo oubyen fòje yo vè lakonomi. Syans jiridik, medsin, dwa. Èske li pa t gen obstak pou ou? Donk pa se pa vreman sòti bò kot paran mwen, se plis an palan de relijyon. Ok. Epòk tankou lè m pral legliz trè souvan moun konn di ki ala tèt legliz yo toujou ap di son bagay ki ka mennen lespri yo kòmsi yon seri de bagay ki biza anvè ou menm tou sa. Men alepòk bib, m sot manje m te ba yo yon repons ki trè fiks. M te di yo sa m sa m chwazi a se mwen k fè l, se pa li k fè m. Pa li k fè m. Ok. Ok.
Epi m te jis kanpe fiks sou desizyon epi m te toujou kontinye. M sou menm lojik sa.
E, men dèfwa kote w jwenn enspirasyon w? Èske dèfwa, paske yo toujou pale, m la m nan bagay anpirik la, donk ou konnen sa moun ap di. Yo toujou di wa dèfwa enspirasyon atis sa yo pa senp. E li toujou marye avèk yon espri ki enspire yo, ou menm kote sous enspirasyon pa w sòti. Donk, pa egzanp, si y ap ba w fon yon tablo, kote ke sa devan w la, se petèt repwodui y ap repwodui l, ke talè nou pral gen, m panse ke nou pral gen opòtinite pou nou wè kèk tablo ke ou travay. Donk, kote enspirasyon an sòti menm? Tankou lè m ap pale de enspirasyon an, ou gen dwa parèt la, ou di bon, yon bagay, yon bagay monte nan tèt, yon konsepsyon monte nan tèt ou, ou di bon e sa m pral fè.
Bon, pou byen di yo, se pa, sa pa depan de moun nan, sa sa m di la, tankou gen moun ki pran l, ki ale odela kòm si ki chwazi antame avèk yon espri, ou wè sa m di w la, men konsa tou fò w pa inyore l gen moun ki senp, sa vle di nan mond lan gen plizyè faz, ou konprann, donk mwen m pa al kote kòm si ki konplike a, m jis travay senp, sa fè menm yon boutèy alkòl,

Manyas yo vin ah jan ap gade nan tablo a la m wè son bèl demwazèl donk ou tap travay donk genlè se fanm menm ki sous enspirasyon w. Donk se tout afè sa anplis m kapab di depi m santi m vrèman byen nan mwen menm m ap travay byen nòmal pandan byen nòmal byen nòmal e pa konplike bagay ok ok men atelye w travay la kibò li sòti li ye menm kafou ou byen atelye m travay la li soti a kafou kafou tènde.
Nou pral franchi yon lòt faz. Jeff, donk yon tablo parèy, e pou w desine li oubyen pou w fabrike li, konbyen jou maksimòm ou kapab pran? Konbyen jou maksimòm? Bon, sa pral pran, sa pral depan de foto a, sa m di w la. Paske, pafwa, moun nan konn ba w ti fè travay la tou, men lefètke l pa nan domèn nan, li konn ap kòmsi bo li nan, nan lè l ba w la, l ap ba w, li di w konsa l bezwen l tèl lè. Bon, la konn oblije ap fòse, ou wè sa m di w la.

Wè sa m di w la? Ok, ok.
Men nan atelye ou fonksyone a oubyen pa konnen an solo, èske nou pa gon pri e ke nou pa konnen oubyen nou eske se kontakte pou yo kontakte w pou yo ka di men konbyen pri yon travay si tout fwa ke gen yon moun ki ta enterese. Talè konsa w pral eseye montre moun yo

men ki gen des obstak tankou paran li pa egzanp ki toujou di aske timoun li yo se avoka, se enjenyè, ki konsèy ou gen pou timoun sa yo? Bon, pou byen di w, se pa moun ki pral chwazi pou w jwe. Donk, se yon bon jou nan lavi kòmsi, ou kapab di jodi a se manmi w k ap ede w, se papi w k ap ede w, men fò w chwazi konn sa k, bon, pou byen di w prèske tout moun, se pa tout moun ki konprann sa k rele oryantasyon. Gen moun ki fikse kòmsi se sou gran domèn. Poutan pa gen domèn ki pa gran. Se pral depan de fason wap fèl la. Se pral depan de abilite w. Men si wap fè yon bagay ou pa janm avanse ladan oubyen si w pa kwè ladan, m kapab di wap toujou santi w minim pa rapò a sa yap di w, ou konprann? Men lè w pran yon desizyon, pito ta fè w kanpe dèyè l, pa gen moun ki ka detounen w. M dakò, donk se atis la ap montre nou ke tout sa ke wap antreprann nan vi an e se se asepte kòmanse. E nap raple w ke e ribrik sa a li posib gras a e Flanm e Records, li posib gras a Fondasyon Syèl, Fondasyon Syèl ki se charite enkondisyonèl pou lèzanfan leze. Donk se yon fondasyon ki pèmèt ke E chak timoun jwenn yon pla cho prèske chak jou e ki ap peye lekòl pou timoun. Donk li posib osi gras a Enjoy Bar. Donk ou menm nan Mèje ki ki bezwen vin bwè yon ti bagay, e kèlkeswa sa li ye a byè, pa neglije antre e vini nan Enjoy Bar vin distrè ou ase byen, vin bwè e vin pran plezi ou. Donk li posib osi gras a Aloupsyco ki nan tèt li e Ibervens Laurent. E son jèn nan gresye ki ap frape ase byen ke nou tou pwofite e salye. Donk Ibervens Laurent e Alo Jenès remèsye yo pou pou sponsò ou donk ou ke ke ou mete pou tout sa yon jèn e nan gresye ap fè donk ke ou twouve ki ki bezwen ankadreman ou prè pou ankadre l e nou tou nou tou pwofite di w mèsi donk pou jèn yo ke ou kontinye ap akonpanye

An èb nan komin Gresye. Donk ke m te gen gran opòtinite sa pou m te kwaze e pou m te pale e pou m te kapab e prezante li. Donk Jeff, sensèman e nou pa gen mo e pou nou di w mèsi le fèt ke ou te reponn a envitasyon nou lè n te di ke n ap debake lakay ou. Donk ou te asepte pou resevwa nou e asepte. E pale, konvèse avèk nou de tou sa ke nou te bezwen konnen sou sou penti an. Donk, si w gen yon dènye mo, m panse ke ou kapab di l. E tou pote yon mesaj, yon konsèy pa egzanp pou tout jèn ki nan domèn nan e pou tout Ayiti anfendkont.
Mesaj mwen ta ka pote sou Ayiti ta fè grèv.

ki se alo jenès non nap diw pa bliye ale abòne e like paj la nou chanèl youtube la e osi facebook instagram nou just tape alo jenès epi klike pou nou e abòne pou ka gen yon pwochèn ribrik e alo jenès ke nap gen pou prezante w yon lòt jèn m panse ke jodi a nou te lakay Jeff se pat yon dènye envitasyon m panse yon lòt lè. Se kapab se nan atelye a nou debake vin ba w e sèvis e lè sa nou kapab jwenn ak tout staff la pou pale de peinture. Donk al abòne nan yon pwochèn epizòd wap gen yon lòt jèn ki jèn ki poko konnen men wap konnen trè byento. Pa bliye abòne. Alo jenès, emisyon pòz pa vini ankò, ribrik sa posib gras a Flanm Records, Fondasyon Syèl, Enjoy Bar. Mèsi.